Nap salye tout fanmi zanmi kap gade nou se toujou libezik pote anglè Biden jodia se epizòd 3 se nan seri sentaks nou nan leson jodia nou pral wè ekspresyon sa ki se this is ki vle di sa se an kreyòl men ou pral wèl non lòt nivo ou pral itilizel pou pale yon fason ki pi avanse menm si w se debitan. Siw fèk pantan sou chanèl anglè Biden li bizi a, nap rekòmandew al gade leson avan yo sa ap edew anpil tèlke leson 1 an li anlè a. Lèw fin gadel sil vo lapèn pou aprann avèk nou, abòne, pa bliye patajel tou pa egoyis epi kite yon kòmantè, aktive klòch la konsa ap tou resevwa yo. Jodia nou pral wè sak rele aritmetik lengwistik. Sa sa vle di? Nou pral fè adisyon, apre sa nou pral fè sa k rele senplifikasyon. Ou pral sezi, ou pral pran nenpòt plizyè sentaks mete ansanm. Nou pral pran sentaks nimewo 1, n ap mete l sou sentaks nimewo 2, nou pase ranmase sentaks nimewo 3, nou fè yon sèl fraz, blow! Ou pale pwòp. W ap sezi wè sa. ok ou pral sezi wè sa men dabò nou dwe aplike sak rele sentaks pase nou konnen this is a li gen yon sentaks kel bezwen ok this is a li gen yon sentaks el bezwen li di konsa se this is plis a oubyen an plis yon objè ok this is plis a oubyen an plis objè Kounye a la, depi ou gentan gen gen sentaks la klè nan tèt ou, l ap fasil pou n kòmanse aplike l. Ok, nou pral demare avèk sa. Pa egzanp, nou di, This is a car. This is a car, sa n te wè l nan sentaks 3 be a, pa vre? Nou di, Sa a se yon machin, sa klè pou tout moun. Pi ba a nou pral gen, The car is new. The car is new sa ou te wè l nan sentaks nimewo 3 a. Nou di machin nan nèf. The car is new. Si m ta dwe di sa se yon machin, machin nan nèf, m pa bezwen di de fraz, ou ka fè l fè yon sèl fraz. This is a new car. La a ou melanje sentaks nimewo 1, nimewo 2, nimewo 3 ansanm. Yon sèl kwa ou fè tout ansanm. This is a new car, sa a Se yon machin nèf. Ok, an nou revize. This is a car, sa se yon machin. The car is new, machin nan nèf. This is a new car, sa a se yon machin nèf. Se konsa, ou pran de fraz anlè yo, ou konbine yo ansanm, li vin ba w fraz anba a. Trè fasil. An n kontinye ankò. La m gen This is a man. This is a man nou di sa a se yon gason. Nou gen yon premye fraz la wi. Byen, sentaks nimewo 3 B. The man is tall. The man is tall, sa se sentaks 3 A. Gason an wo. Si yo di m This is a man, sa a se yon gason, The man is tall, ann fè yo fonse l, This is a tall man. Pa vre? Trè fasil. This is a tall man. Sa a se yon gason wo. Ok? Yo gentan di m, This is a man. Yo gentan di m sa a se yon gason. Dezyèman yo di m, Gason an wo. M ap sèlman di, Sa a se yon gason wo. Pa vre? Anglè a ap di, This is a tall man. Ou pale pi senp. Olye pou w di de fraz, ou konbine yo ansanm ou fè yon sèl fraz. Men sa fòw konn sentaks pou fè sa. Li trè senp. Ann kontinye bay, se yon ti jwèt li ye, se jwe nap jwe ak sa. Pou nan Libezi, pa gen anyen ki serye, pa gen anyen ki konplike. Bay yo fasil. Ann ale, This is a woman. This is a woman. Sa se yon fanm. This is a woman, sa se yon fanm. Nou di, The woman is smart. The woman is smart. Nou di monchè fanm nan entèlijan. Kounye a la, an nou pran de fraz sa a nou fè l fon sèl. N ap senplifye l, pa vre? Pale pa gen pale anpil. This is a smart woman. Trè fasil. This is a smart woman. Sa se yon fanm entèlijan. Pase, nou wè medam yo, yo tout nan anglè badè paske yo entèlijan. Pase pa gen kote ka ka bo bèt sa yo konsa vre man. Sa pa pa gen manti ladann. Yap baw fraz pa kè men baw sentaks la konsa pou apou ale pou kont ou san fè efò yo pa baw sa vre man. Ou dwe vini nan anglè baden epi patajel fè sa. Pa egoyis ok. Byen nap kontinye son ti jwèt li ye se bagay atè li ye. Nan ale nou di this is a dog this is a dog nou di sa se yon chen.

dog monchè sa se yon chen mechan. This is an aggressive dog sa se yon chen mechan trè fasil pa vre an nou revize this is a dog sa se yon chen the dog is aggressive chyen an mechan anben this is an aggressive dog sa a se yon chen mechan. M pase la si w poko abòne monchè w mechan si w pa abòne ou pa pataje l monchè w pi mechan ke chen sa ok ou dwe abòne pou aprann bèt sa yo. This is a student. This is a student. Nou di sa a se yon etidyan. The student is brilliant. The student is brilliant. Nou di monchè, etidyan sa a li menm li entelijan anpil, li briyan anpil. N ap fè yo fon sèl.

ki entèlijan anpil, ki briyan anpil, ki sou sa. Anben, se la n fini. Kounye a la, nou gen devwa wi, nou poko fini. Kounye a la, se pral travay pou kounye a la. Ou pral ede m mete fraz sa yo an anglè nan menm chema a. Men ou pral gen pati kreyòl la ki devan ou, ou pral responsab pati anglè paske m konnen ke ou fin pale anglè. Ou gentan fin, m gentan fè w konfyans. Ou gentan fin pale anglè. Kounye a la, vin pwouve m sa. nou yon ti bagay ki trè fasil, trè senp. Dabò m pral ba w fraz la an kreyòl. Nou di sa a se yon chat. Nou sot di sa se yon chen, kounye a m di sa a se yon chat. Vwazen yo ye. N ale, ou gen 10 segond. Exact si yo te dim this is a cat this is a cat this is a cat trè byen kounya la ou ka ta jwenn sa ou ka ta fè 10 pwen la jiska prezan kounya m di chat la blan chat la blan degaje w gen 10 segond. Siw te dim konsa The cat is white The cat is white Chat la li blan Se byen sa Sa se sentaks nimewo 3 Sa a se yon chat blan Hum Sa a se yon chat blan Sa a se lè w fè 2 fraz sa yo anlè yo mete ansanm I bò s anba Ede m tradui sa pou nou kounya la. This is a white cat This is a white cat La ou wè kote ou pran sentaks nimewo 1 ou foure l anndan sa boum epi l vin sanble avèk sentaks nimewo 2. Trè fasil. On sèl kou ou pran sentaks nimewo 1, 2, 3 a, 3 b pou vin fè 3 c. Trè fasil wè. Trè fasil. Byen. The cat is ok This is a cat ok Nou pa byen revize. Se bagay trò fasil. Pa revize. N ale. Degaje w e dema fraze sa kounye a la. Sa a se yon vil. Sa a se yon vil. An n ale. This is a city Good job Si ou te di m This is a city Ou fè bon travay Ou byen pale This is a city Pa gen pwoblèm pyès N ap kontinye toujou Vil la Vil la gwo Ok Vil la gwo Ou gen 10 segond Ekselan. Si yo te di m konsa, The city is big. The city is big. Vil la gwo. Se trè byen. Kounye a la, n ap mete ansanm pou n pou yo vin ban nou Sa a se yon gwo vil. N ale, ou gen 10 segond. Ekselan. Siw te dim konsa This is a big city This is a big city Sa a se yon gwo vil Se trè byen ou fè 10 sou 10 Ann revize The city is This is a city Sa a se yon vil The city is big Vil la gwo This is a big city Sa a se yon gwo vil Wi se yon gwo vil. Sa a se yon otèl. Sa a se yon otèl. Ou gen 10 segond. This is a hotel. This is a hotel. Nou di, Sa a se yon otèl. Se trè byen. Kounya la a, nou pral dekri otèl la. Nou di otèl la chè. Otèl la chè. Mete pou nou an anglè. Selon sentaks nimewo 3. The hotel is expensive. The hotel is expensive se repons kòrèk la. Otèl la chè. Kounye a n ap met de fraz sa ansanm pou n fè yon sèl. Sa se yon otèl. Otèl la chè li vin ban nou Sa a se yon otèl chè. Kounye a la a, ou gen 10 segond.

Siw te renmen sak fèt la ou vle aprann toujou wap abòne pataje aktive ti klòch la pi bay yon like sou renmenl vre mezanmi kite yon kòmantè wap wè yo tou disponib nimewo a sou ekran kontakte nou antouka potoube nap tounen ankò.